Mwen wè jan w konprann ou. Pa fè m bagay konsa a.
Ou deside? M tèlman bezwen Staden sa mwen wi. Kounya ou mete m, ou mete m dan lanbara a. Pou yon moun ke w bezwen elimine cheri, ki pwoblèm sa gen, ki pwoblèm ki gen nan sa? M pa kontan non dan. Fò w di.
Degaje w non.

Tou touyel non Men tou touye kaka Nou tou tiyel wi. Bon zannette nan mwen pa tirel epi se mwen wap vin di tirel zannette pa pase nan mwen ankò. Papillon pou sa ou pale trop la touyel.
Wè sim gen pou mouri se pa jodi a e si gen pou mouri l kapab nou tou lè 2 rezon ki fè ou deside tiyem nan ou pa di tayson se paske ou gen sida. Jodi a, li tou pran l. M panse w te ka di l sa. Rouzana, Sa misye di a, di m si se vre. Ou te gen site lè ou pa t janm di m sa. M ap pale avè w wi. Èske se vre? Kouman w fè konnen enfòmasyon sa ou menm? Betayson, Sèl konsèy mwen menm m ka ba ou jodi a, Pa janm eseye fè yon misyon san ou pa konn rezon ki fè yo ba w misyon an. Manti. Widiana, silteplè, ban m vrè rezon ou te vle m siye Stardens lan. Paske misye pa respekte m. Pa respekte w, pa respekte w nan ki sans? Li banm yon pakèt matlòt epi li pa menm bezwen m li pa menm sou mwen e poutèt sa m tap elimine l lan wi. Ou panse ke sa se vrè rezon an? E sa ke li di m lan? Map pale avè w wi! E sa ke l di m lan? Wi sa l di an e sa? Se ke misye se gen nonm ou? Se gen nonm ou? Wi ou non? Èske w gen sida Widiana? Èske ou gen sida? Wi, sa w tande l di w la se sa a.
Epi, ou konnen ou gen sida, ou chwazi kouche avè m san prezèvatif? M fin ba w kòb mwen pou w fè yon misyon m mwen, ou vin la ou vin di m konsa o kòb pa sifi pou m ba w flanbe m. Epa flanbe w te bezwen m ba w flanbe? Ou pran sida w mete sida w nan bouda w. An e sòti.

Quelque chose ne va pas, s'il va pas, m pa konnen, qu'il va pas, s'il va pas, m pa konnen, li va pa. Ok, ou konnen, m t anvi wè w, m dòmi, se ou m ap reve, se ou m wè devan m, tout sa m ap fè, se ou m wè, se imaj ou, chose nou te fè dènyèman, li tèlman make m, m di fòk nou rankontre. Tande, ou wè depi vant moun plen? Se rèv yo fè sèlman. Mwen menm a la, janm ye la m pa kwè m ta fouti nan rèv, janm ye la mwen. Sa w vle di pa la? O m pa vle di anyen non, m di lè vant moun plen, yo reve. Fò w domine m.
Ou okipe yon pati de mwen menm. Mwen ta renmen ke nou reviv menm eksperyans lan. Alò, m panse ke sa te manke w tou. Ok. Ou wè eksperyans nou te fè dènyeman an? E pi move eksperyans m te ka fè nan vi m wi. Sa sa vle di?
M ap fè bagay sa. Si m pa kenbe dra a m manke ale wi. M pa konprann ou Salens. Hein, sa w pa konprann la. Ou serye? Mande m si m serye ankò non. Bon ou te gen kè ou te serye pou te fè sa w konnen epi kounya w ap mande si m serye? Sa w vle di pa la?
E o final? Bon, o final se te dènye moman nou t ap pase, pase pi dènye moman m, pi vye moman m te ka pase nan vi m. Pami tout fanm m ap frekante, Bala gon jan l miyayak, mayak, ah, ba, sta, sta dance, sta dance.

E jezi k sovem wi. Se pa jezi konnen e bondye k sovem. Cadet. Sak genyen. Ou gen kran ou serye.
Mwen menm Neïla ou kanpe nan vizaj mwen jodia pou dim sa. Ou te gen kran ou menm. Ou desann fyète fanm mwen stadens. Stadens. Sak genyen.
Kanpe la. Kanpe kanpe kanpe. Oh.
Ou wè. Ou te mèt touyem jodi. Ret la ret la ret la.
Banm baw verite.
Ou vle verite? Wi m vle verite.
Ou te mèt touye m jodi a. Ou mache sou kadav la, ou pran l. Ou fè sa w konnen m konnen w. On sèl fanm m renmen di w ki jan l rele? Li rele Christoo. Kounye a w tande, pa vre? Christoo? Wi. E ki a Christoo? Christoo?

Fanm renmen christoo l rele. Ou pa christoo. Si w te christoo on bon ti sexy bon ti bagay. Wè aprè christoo m pa gen lòt fanm map pwoteje ankò se sèl li menm m gen pou m pwoteje avèk boul nan grès tankou w e bay ti sexy nòmal e li sèlman m gen pou m pwoteje haa nap pale de lou a men ke lou a.
Banm di w. Kaydo. Ou pap kite nèg sa viv. Tankou ou menm menm menm menm menm. Ou pa wè lapala w? Ou wè si gen yon moun lapala yo, se ou menm. Kousa w t ap tande tout bagay. Ki sòs ou t ap tande? Ouch! Ou pa wont? Ou te fè repòtaj la? Ou gen. Ou gen. Ou pa dous nan. E pa sa selman nou gen nan, nou gen bote enteryè. Nou gen yon bagay vagabon tankou Stardens pa tap janm chèche konnen an. Paske si w chèche konnen an, e pa moman selman yon nèg ka pase avè m, li ka fè vi l avè m. Se sa w pa ka konprann. Ou menm ou se yon fanm de plèzi, yon fanm disko. Ou pa wè sa? Ou panse bote enteryè w la nèg sa li pral kòmanse pèdi metriz de swam la silvouplè ou pansel pral pranl. Cheri ret la ret la ou gentan ou paka kanpe atè pou pale a fanm sa men pale avèl men. Ou pa wè iphone li ban mwen. Pale avèl pito cheri ret la pou pale avèl paske ou paka kanpe yon fanm tankoum paka kitew ap kanpe atè. Eseye po eseye lap eseye poto la wòp lap mouri. Oh on kay ou vide sou mwen wi. Babe metem atè poum pale a salòp la kilè wap kite.

Se pa posib. Leila se pa posib.
Ou pa bezwen m. Non.
Ou pa bezwen m. Ou pa janm bezwen m. Non, nou pap ansanm.
Se fini, nou pap janm ansanm. Non tande, pa kriye. Ok. Fò m panche, se pa posib. Standens, se pa bèl moman nou fin pase ansanm.